Mwen rans kike isi mezi.
Allo
Allo Mesye Degode kijan w ye frè mwen? Se kiyès silvouplè? Ou pa wè nimewo a moute? Se pa ou Tonton Degode? Wi se mwen wi men m pa wè kiyès non, nimewo a pa moute. Wè jodi an?
Tonton se mwen Ti Jan wi, kote w ye la a?
Monchè aktyèlman la se. Nan jaden mwen ye konprann. Ou ap tande mwen? Uhmm. Kijan madanm ou yo gentan manje maten an? Ohh! M apèn tap manje yon grenn yon grenn fig banann la. Oh li bon monchè mwen depi maten la m poko pran anyen non nèg mwen. Wi sak pase menm? Ebyen tonton son grandèt ou ye sou katye a wap kitem mouri vre doktè di yap voyem tounen lakay mwen wi. Oh ou lopital la toujou?
Mezanmi tonton map soufri monchè m lopital la toujou wi Pa dim doktè a doktè a pako poko fè deside fè operasyon. Pa dim doktè a pako fè operasyon an non. Tonton monchè doktè a pa fè operasyon an non kòb la poum jwenn wi nèg. Ou pa jwenn kòb la tonton.
Jezi Ou poko jwenn kòb la? Mon chè, m poko jwenn kòb la non. Sa vle di ou poko jwenn kòb la toujou? Tonton m te pale w mon chè, s on grandon e sou katye a, fò w konprann mwen. Sèl ti moso tè a m genyen k rete. M pa gen anyen k rete ankò. Ti Jan,
Mon chè. Fò w bay pou mwen non tonton, fò w bay pou mwen non. Ti Jan, Mon chè sa k pase?
Se pa kòb mwen pa genyen non. Se pa kòb ke m pa genyen. Tonton fon bagay pou mwen non. Fon bagay pou mwen non. M ta ka ede w vre men.
Tonton wè sa w te ka fè pou mwen non. Bondye a beni w wi tonton m. Kòb la wo.
Konprann si w te gen yon byen omwen. Malans ki gen isi mezye. M ta fè w siyen yon kontra konprann. Mezanmi Toto nan ki siyen kontra wap metem la mezanmi. Bagay la pral grav wi.
Pou 3 zan konprann sam diw lan sa vle di. Eternel
jezi. Si nan operasyon an si w pa mouri nan operasyon an wa travay 3 zan pou remet mwen kob la si w mouri tou. Bagay la pral grav wi.
Ma tou rete avek 12 patè w genyen an konprann. Tonton e lèm fin bo 12 pa tè a kotem pral rete? Kotem pral rete? Se sèl bon se sèl se sèl fason mta ka edew frè mwen. Mezanmi!
Si se pa konsa chache yon lòt moun konprann. Eh!
Tonton Degode wè sa wap fè pou mwen non ou mèt pretem kòb la lèm refè map remèt oul zanmim fon bagay pou mwen non son grandonye sou katye a. Wa wa pa gen pwoblèm panse panse sou sam diw la konprann. 12 pate w genyen an. Sa vle di se sèl tè a k pou fè w prete m kòb la? Wi.
A tout lakou a. O Jezi, ala mizè pou malere non! Sa vle di pou m vann lakou a tou? Konbyen w ka bay pou lakou a? Kòm li koute, li koute 20 mil dola, pa vre? 30 mil pou bay. Map ba w 2 mil pou operasyon an. E rès la kilè wap bay li tonton. Ok.
Pèp ayisyen nou pral kriye. Sa vle di.
Wi si w sòti vivan nan operasyon an konprann map ba w lòt dimil la. Sa vle di map ret avèk tè a. Si w mouri tou nan operasyon an konprann. Ohh! Mph. Map bay rès dimil la. Fò w al ka notè wi.
E sa vle di si m ta mouri nan operasyon w ap toujou pran tè a tonton? Hein? Wi m ap pran tè a. Nou pral manje tè wi! Se toujou menm bagay la ou konprann? Sa vle di kit ou kit ou kit ou pa mouri nan operasyon an kit ou mouri, tè a ap toujou pou mwen. Ou pa ta ka ba timoun yo yon kote pou yo rete sou tè a tonton? Silvouplè. Ti Jan monchè m ap di w yon bagay, Ti Jan,
Ou mèt pale wi patwon m. Ti Jan, Te gen lajan wi ti Jan. Malòs ki gen isi mezi.
Ti Jan, M chonje w sou katye a la. Ebyen zanmi m si w te renmen ti video sa ou gon grenn bagay pou w ap fè abòne ak chanèl tonton degode komedyen pèp la pataje video l yo epi like pa bliye tou kòmante video nou yo paske lè w kòmante ou di nou travay n ap fè a li pozitif lè w pataje video nou yo li enpòtan pou nou anpil. Lè w like, sa montre ke ou renmen travay. Tonton an se tonton paw li ye. Si w pa ede l, ki moun k ap ede l? Antouka, m ale wi la. Si w pa abòne, m gen dwa pa kite w dòmi aswè a wi. W ap pase nwit lan, se mwen w ap wè nan rèv. Tonton Degode, komedyen pèp la pou yon lòt jenerasyon. Love you!